Bon Rena, si w pa ta pral travay jodi a, ou pral vaka sòti. Paske gen yon bagay k ap domine nan lespri m. Domine nan lespri m. Monchè, bon m di yon bagay klè klè. M pa rete kwè si yon bagay ap domine lespri w pou sa k pou fè w ta oblije kite travay la ap soufri. E pa kite m kite travay la ap soufri. Men sèke travay la gen tan l, lespri m gen tan l.
Sa cheri. Oh gade kòw sou mwen ti fi. Oh sak gen la. Ou bliye kisaw di sou mwen. Kisam di sou ou.
Wap mache di moun. Eh eh eh kanpe kanpe kanpe.
Kòman kanpe a. Pale non pale non.
Non oh. Bon se ou menm. Janm ou te sou mwen konsa. Bon se ou menm kap mache fè moun pou mwen.

Sak pase? Ah se fèm kanpe w non non sikre fè 5 tan menm Kon beton tèt ou bòs. Bon wap wè sa menm. Bagay yo mal pase bòs mwen. Bon jan mal pase a menm. Wè map baw manti bòs mwen. Asa menm. Pete! Ou la a ta pete li. Sa pete bò sa. M ka konprann. Fòk tout jèn pran tan pa yo a. M ka konprann.
Èske ou pa panse si ke si m pa alèz mantalman ou panse m ap byen travay? Bon, ou panse rèd m ap byen? Sa m ap di a ou te kapab dakò l avè m men konsa ou gen dwa pa dakò l. Petèt m te ka di wi, petèt m te ka di non. Rezon pi fò travay yo fèt la se ti sekretè w l ap fè yo.

M kwè nan li e m renmen l anpil tou. Talè, pale klè avè m. Èske son. Mwen fè l konfyans, mwen kwè nan li. Jan mwen ap pale la genlè gon kach kach li libyen w ap sere m. M ap sere w anyen m di.
Jan l ye a, ou pa separe w avè l. Non, separasyon m pa fasilman separe m. M ka soufri, men separasyon m avè l pa fasil konsa. M pa gen pwoblèm. Nenpòt. Sam ta fè pou mwen gagné madanm mwen kòm zanmi.
Non sa avre di bon mwen menm ou konnen la kòm zanmou mwen m tou prèt poum edew. Wè m pa bezwen konn sa.
Wè li vin pa jwenn tan poutèt travay la, si travay la fèm kite poum reprann map lwen l. Ou sonje m te pale w de sa? Ou te di m sa. M te di w mèd bay travay la tan pal, bay menaj lan ti tan pal. Non kounya m santi relasyon an. Ey m santi l.

Ou telman ka fèl konfyans li pap vyole konfyans ou. Paske si ou kwè nan li mwen bon san dout m kwè nan mennaj ou tou. M konnen l pap twonpe w. Sa a se si. Men kanmenm kòm gason konsèy m te ka ba ou eseye kontwole l kanmenm pou wè eske se pon lòt moun kap jwe. Mwen menm mwen pwomèt ou apre de jodi a ou kapab wè nan fason M ap an ti jan parèt pi pwòch Deyès pou m kapab ba l konsèy pa m, pou m kapab fè yon fason pou nou te kapab rekonsilye. Oubyen pou l te kapab konnen, tolere w tou poutèt travay la tou. Djo, ban m poze w kesyon.
Ou ka pale enpe de Deyès?
Bon, m kwè se ou ki te prezante mwen l, e pa. Non, kounya, ou pa ka pale m de li. Ou di ou kwè nan li, ou fè l konfyans. Se paske w sot di sa a. Mwen menm ki fèl konfyans ou di ou fèl konfyans.
Non sak fèm dil se paske chak lèw prezante mwen m wè son tip de byen. Humm ou renmen flè a? Anpil Fò w di m te konnen m tap jwenn koulè woz la sou ou. Ta sanble w tap siveye m tou?
Non. Serye.
Fèl konfyans. Bon ey gade m pap dakò si ou menm ou fin antanke zanmi w.

Ah non. Pa bliye tout mizè nou te konn pase. Pa bliye tout mizè nou te konn pase hein Richecad.
Pou sa Taïna di w menm? Li di m konsa, M rankontre avèk yon jenòm pou la premyè fwa e m gintan nan lyen ansanm avèk li. Waw waw waw ou konn kiyès Taïna ye?

Se pa konsa pou reyaji kounya. Non si m bat pou m map ede w anpito pou se sa pou fè. Map ede w tout fason frè. Kòm ou te deja ou pat la pou te rete e sèlman m te sèlman pase pou m te bon diskite kèk ti bagay mwen m wè ou jan w pran n nan e konprann m pat konprann ou byen nan travay la paske m di fòk m oblije ap tcheke pou m chache wè sak genyen. Se pou travay la pou mwen m travay aktyèlman la m pral travay la anlè.
Menm si relasyon ansanm avèk BSO a an danje m pa kwè se travay la ki an danje menm. Se rezon fè m di travay la an danje. Mwen vle travay la kan m bay travay la vag mwen pran madanm mwen. Monchè konsèy m te kapab ba ou anben al chache bay mennaj ou a ti tan si w vle kòm m pat vle foure bouch nan bagay nou men pa bliye w zanmi m ou zanmi m deja si m rekonèt BS se ou menm ki fè m rekonèt li. Sa bon anbè m pa kwè m ka bay Ilyes plis pye sou ou men mwen m ta plis konseye w kòm dayè m konn tout ti vire tounen w malgre m di w sa deja kontwole ti sekretè w yo byen chak sa w wè yo toujou pran bay w lè ou bay yo tan epi tou pa bay Ilyes tan l alò yon sèl bagay bay Ilyes tan l. Nan m poko revoke.
Bliye kes ti Taïna.
Mwen menm m pa gen a sòti de la. Sal dim nan se se sam kwè paske Kessy zanmim se ou menm ki zanmim se ou menm ki zanmim kounya la an la ou panse m pral pran lòt moun. Sa Taïna di w menm sa Taïna di w. Antoulèka chri mwen menm m pa byen ansanm avèw ankò bliye nimewo m tande sèl sa m di bliye nimewo m wi epitou pa vin lakay mwen ankò. Ou pa banm yon mwayen m defann ok sa va. De tout fason e kanmenm nap fin diskite tout sa poun diskite yo remontew epi tou nap fin diskite nan travay la ok m kwè kanmenm DS ap relew kanmenm pa sote sa frem.

Di granmoun ou a son timoun byen tande pitit. Tane, ou kwè sa w di a se vre? Oh, sa vle di, m t ap fè manti sou granmoun nan? Non, m pa kwè papa m ap fè m yon jan de bagay konsa. Sa l gen l pa fè l la.
Dayè, m son bèl timoun vre. Sa l di a pa manti. Men li cheri. Bèl timoun. Enben, m bay kisa papa w pa ka di m nan la non, li renmen m nan. Sa vle di yon bèl timoun m ye, l ka renmen m. Tane, piga se yon pawòl w ap envante non.